E gen omwen 3 sòlda Kenya ki pran bal, 3 sòlda Kenya ki pran katouch. Evidaman nou pral detaye pou ou san kote nou wè bò kote mesye gang yo, mesye yo fè yon tantativ pou te pran palè nasyonal anpil anpil tire, brèf gen koze. E odela de sa nou wè bon nou tout nou wè videyo yo militan k ap goumen pou mil goud. Ebyen nan sektè prive a yo pran totalman kontwòl pouvwa egzekitif la e yo pral transfòme l antyèman an yon pouvwa mafye daprè anpil obsèvatè. Lòt enfòmasyon ki ap domine aktyalite a gen Direksyon Jeneral Lapolis Nasyonal Dayiti ki yo menm ki sot genyen 2 nouvo enspektè jenero onivo de pnh la ki yo menm ki fèk sot pran pwomosyon. Enfòmasyon genyen nouvèl genyen vè on remaniman ministeryèl gen anpil minis ki pral pèdi djòb yo. Vwalap! Enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. E wi, e nou salye e Pradel Salomon, Jimmy pdg nou, e nou salye chak grenn oditè, oditris ki branche kap swiv nan lè sa. Ebyen, evidaman jodi, e jedi a la nou konnen se te, se te seremoni enstalasyon Laurent Saintyr, ebyen jounen an te make pa avèk anpil tubilans nan plizyè e komin anndan peyi a, plizyè kote kout bal tap tire, genyen, genyen moun ki mouri, gen viktim, gen plizyè cha Polisye Kenyan yo ki arive ensandye, genyen polisye Kenyan yo ki blese gravman grav, e san oubliye, medam mesye, sitiyasyon an la, eben, anpil batay te deklanche devan la primati, nou pral pale de sa, e san oubliye, eben, men ankò yn fwa, sa pral bèl, nou salye.
Wi yon lòt fwa ankò, nou salye tout zanmi yo, son plezi, eben, pou nou menm nou kapab enfòme yo, eben, enfòmasyon nou prale o nivo de fòs milti nasyonal la. Ebyen nou konnen ke ebyen fòs miltinasyonal la ki drese yon premye bilan pozitif ebyen nan kad operasyon ke yo menm yo di yap mennen nan peyi Dayiti. Ebyen nap di w ke ebyen daprè tout dènyè enfòmasyon yo nou konnen ke mesye ki fè pati de gwoup viv ansanb ebyen ki yo menm ki te pran ebyen zòn palè nasyonal te gen anpil echanj de tir ebyen genyen daprè tout dènyè enfòmasyon yo genyen 3 e byen nan mesye e fòs miltinasyonal yo mesye ki e Kenya yo ki yo menm ki e byen blese la e Salomon e byen nap di w ke malgre ke mesye yo yap blese e byen sin ta fon brifin de fòs miltinasyonal soutyen sekirite a ki ap dirije pa Kenya yo e ki yo menm ki pibliye yon bilan pwovizwa nan kad entèvansyon ke yo menm yap fè an Ayiti nan lit ebyen kont gang yo ame ebyen selon nòt la misyon li afime li konstate gen pwogrè sou teren an nou pa konn ki kote, notamman yo pale de reouvèti de plizyè aks woutye estratejik pou jiskounya o nivo de latibonit wout nasyonal la nou poko janm wè sa, gen pouswit operasyon konjwent avèk polis nasyonal ebyen nan zòn sansib kòm latibonit mezanmi. Se moun latibonit kap batay pou kont yo se pa fòs kenya se lapolis ki ap batay ansanm avèk ebyen fòs rezistans epi yo pale de kenskòf ensi ke yo pale de sekirizasyon de sètèn enfrakti kle tèl ke pò epi ayopò ebyen nap di w ke ebyen salomon ebyen genyen nan mesye kenya yo la ki yo menm ki fèk pran bal la salomon. Kapab di Pou yon gwo fen nan jounen an lan, enben onivo de 15 kòp an, sitiyasyon te parèt lan vrèman difisil, konplike, enben lòske bandi Viv Ansanm te atake onivo de 15 kòp, enben nou wè 2 blende, enben ki te 2 blende pase anba dife, enben pami 2 blende sa yo, selon pòt pawòl, enben touris Kenya anndan peyi a ki anonse gen 3 ajan Kenya ki blese Lejèman, men nou kapab pale nan kad pwote boure vik ansanm an te fè o nivo de Kenskòf, Leonèl nou kapab di se yon jounen de tansyon nan tout peyi a, Leonèl Pwale. Fòs miltinasyonal yo nan peyi Dayiti ki lejèman blese nan dat jodi a ki se 7 out o nivo de Kenskòf e 2 veyikil blende ki ensandye apre ke yo te pyeje nan tranche ki kweze pa gwoup gang yo e nou konnen ke gang sa yo menm yo fò o nivo de e atè a kote ke yo menm yo gen pyèj yo mete ebyen fi e fòs miltinasyonal la ki rapòte ke gen plizyè bandi ki grèvman e blese pandan afwontman sa yo Leonel. Se te kout bal prèske depi yè swa e kout bal nan plizyè direksyon anndan peyi a. Nou wè zòn Pènye, wout Frère, Petyonvil, Kenskò, Bad Lavil, Carrefour te gen tchoubilans, Dèlma e patou tout kote se te anpil tire afwontman. E kòm rezilta, deja genyen, nou kapab di genyen popilasyon sivil la tou, bò kote genyen chofè kamyonèt ki arive pran bal, genyen sivil ki te nan kamyonèt ki mouri. Donk nou wè la a, lapolis ki t ap toke kout kòn, toke kout kòn yo avèk bandi yo. Men sanzoubliye, nou wè tou Palè Nasyonal ki te jodi a ki te reprezante sib pou bandi yo, depi nan mitan lannwit mèkredi pou jodi a la, misye te fè yon aso sou Palè Nasyonal, Jiska prezan ke nou kapab di reprezan sektè prive a la pandan lap moutre li tou moutre avèk jisteman kote ke peyi a la li vin reprezentan an tansyon kisa nou pa konnen men lesansyèl dimi nou wè la mesye bandi ame yo la ki san te kreye anpil latwoublay anndan peyi a pandan lenstalasyon Laurent Sainty a e Salomon Pradel. Wala mesye sam kapab di bon ekout si nou wè ke bò kote nèg Kenya sa yo nou menm pèsonèlman nou di ke mesye sa yo se Kenya please go home retounen lakay nou paske se pa anyen nou vin fè Se an vakans nèg yo ye yo ye la medam mesye. Si nou wè ke yo sòti nòt pou di ke gen 3 nan militè Kenya yo ki blese, pa gen bagay lejèman. Se politik kap fèt, nèg yo ap toujou di w lejèman. Ou pran bal, ou pran bal. Ou pran bal, ou blese, ou blese. Pa gen bagay blese lejèman. Blese lejèman se kòmsi se yon ti dwèt ou k blese. Ou konprann? Nèg yo pran bal, se se sèten yo pa vle pou bagay la sòti twòp. Nan nòt la y ap di w ke se lejèman. Pa gen bagay sa. Sètadi si l te lè, lejeman, yo pa t ap menm pale de sa. Nou pa t ap menm okouran de sa. Ok? Donk, e se nan kad konfli sa, jan nou di l, e mesye sa yo k ap kore kòn yo avèk nèg yo. Bon, ankò la, mwen menm, nèg Kenya sa yo, m tèlman pa gen kenn respè pou yo, e sa pa etone m ke yo menm ankò yo, kòm nou wè, yo wè ke n ap kritike yo, yo gen dwa pran pòz te gen atak ki fèt kont yo yon fason pou jistifye ke fòk yo rete nan peyi an, pou jistifye ke y ap batay, pou jistifye yo nan operasyon. Ou konprann? Paske sensèman, nèg sa yo se pa nan enserye yo regle. Pou mwen, e m ap di l, m ap repete l, bay Lame Dayiti mwayen, bay Lapolis la mwayen, entegre bsap la pou konba a fèt. Men nèg Kenya sa yo, voye yo tounen lakay yo. Men Pradel, jan nou di l, ebyen nou wè ke bò kote nèg gang yo, Yo fè yon tantativ pou pran palè nasyonal, sa a, m panse ke nou kapab rantre sou sa medam mesye, tantativ ki fèt pou pran palè nasyonal, e nou wè Babekyou bò kote pa l, misye te sòti yon videyo. Wi, n ap di w ke, eben, o nivo de Pòtoprens gen plizyè zòn, eben, o nivo de rejyon metwopolitèn nan, Pòtoprens, donk Kenskòf, Dèlma 30, 31, Kafou,

Ebyen vivman kritike ebyen pou mank de lidèchip li o nivo de e nan tèt e konsèy prezidansyèl la. Ebyen nap dou ke an Pòtoprens kote ke lapolis ki li menm ki e tap lage dwonn tou anba lavil la jodi jedi 8 out 2025 la ebyen kote ke gen anpil dwonn gen dwonn tou yo lage anwo pako ebyen zòn sa li menm anpil moun di pa gen bandi poukisa ke se la Yo lage li, eben se sivil ki rete la, eben kèk moun ki te retounen lakay yo, eben li pa eklate men yo di ke li tap fè lafimen, eben l pi fasil pou yon dwòn, eben fè viktim, eben bandi, eben lè yo lage l nan zòn yo te lage nan zòn Maranatha. ke se lè yo lage l nan zòn Pako, nan montay Dwòn, kote ke zòn sa yo menm, yo menm se yon seri de sivil ki la. Afwontman tou ki te gen jodi a ak gang yo pa sispann fè popilasyon an viktim kòm domaj kolateral N ap di w ke pou yon moun ki te gen moun ki te mouri sou Dèlma yo, enben se yon zo reken ki plen nèg ladan l, enben ki parèt kote ke yo fizye 2 nèg yo, enben se yo 3 ki yo menm yo te kanpe ansanm, gen youn ki pa t mouri, enben zo reken an li pase nan 41 an, enben e Jimmy kote ke li tonbe nan Faustin premye epi li ale, 2 jèn gason youn avèk yon mayo blan e pantalon jeans, lòt la li menm li avèk yon mayo nwa, Ebyen yo te toujou atè a. Ebyen bandi gang Viv ansanm yo te anvayi zòn Sen Maten jedi 7 awout 2025 la ebyen ki twouve l sou wout ebyen nan zòn yo kote ke bandi yo menm yo t ap fè lapli e lebotan. Wi nou konnen ke bandi yo ki yo menm yon lòt fwa ankò yo montre yo pa pè leta. Yo te di ke yo menm y ap fè dezòd ebyen jodi a vre yo fè dezòd ebyen malgre ke Nou konnen te gen o nivo de fòs miltinasyonal e leta ki li menm ki te di ke ebyen e y ap fè sa ofisyèlman ebyen Laurent Saincy li menm li ap enstale ebyen n ap di w ke e prèske tout zòn palè anpil tire gen anpil kadav ebyen ofisyèlman Laurent Saincy li menm li e pran plas kowòdonatè konsèy pou tranzisyon prezidansyèl la ebyen nan diskou li a li te pwomèt ebyen pou l konbat pwoblèm sekirite k ap frape popilasyon an paske daprè li ensekirite rete sèl priyorite eben pou rès tranzisyon an eben depi jounen jodi a se sektè prive a ki yo menm alatèt zafè a eben anpil moun mande eben si nou ale nou gon premye minis ki soti nan mitan mesye yo epi kounye a yo vin genyen yon lòt gouv e prezidan eben oubyen kòdonatè eben nou panse ke sektè prive a li menm li jwenn kote pou l al fè Afèl se kounya nou pral antre nan pwoblèm. Gen plizyè kò san vi tou nou te konstate devan divès kwen soti Dèlma 41, 49 pou rive anba lavil la. Ebyen gen plizyè moun tou ki touche ebyen e viv nan san anfas fòs lòd yo ebyen e kote ke nou raple n ebyen Babekyou an pèsòn te ak ekip li ap mobilize sou anviwon Bèlè nan lide pou fè ebyen yon pote boure Channmas. Ebyen e nap di w ke e o nivo de e popilasyon an ebyen e Jimmy kote ke gen anpil moun, moun yo vin abitye avèk tire men se lè se yo menm kap mouri yo menm yo genyen anpil pwoblèm men nap di w ke ebyen se yon moman de tansyon ki te genyen ebyen o nivo de ebyen e e e palè nasyonal prèske tout zòn channmas ebyen nou konnen ke mesye yo te di depi yo pran dèlma 32 ebyen yo prap yap rive o nivo de viladakèy ebyen. sa li menm li pat fè Jimmy. Wè Jimmy Pradel nou kapab di depi apre deklarasyon Jimmy Cherizier alyas Babekyou te nan espas 2 zè nan maten jedi 7 dawout 2025 lan gen plizyè zòn anndan peyi a Dèlma 42 moun yo te pran tout lari a Dèlma 31 nou ap pale zòn wout frè menm te pa pale nan zòn Grasyen e poukwa pa nan zòn Pènye Kote mesye yo tap fwape anpil onivo de kenskòf an ebyen nou kapab di bandi yo arive boule 2 blende gen 3 ajan kenya ki blese nan kapital la menm santre vil la kote mesye yo tap sanse fè yon aso sou palè nasyonal kote yo ta menm fè kwè gen plizyè bandi ki ta mouri e an menm tan tou ebyen tantativ pou pran palè a li echwe Yon lòt fwa ankò, nou sonje mesye yo fè plizyè repriz pou yo atake palè nasyonal la, enben Vladimir Paraison ansanm avèk USGPN yo, yo te kanpe an bon an bon 18 tan pou te kapab kontrekare zèfèyis yo pou te kapab vin atake palè nasyonal la. Yon sitiyasyon tansyon onivo de Dèlma 19 an se menmman, n ap pale Wota, Ayewopò a se menmman, n ap pale tou onivo de Mibalè. Mibalè, zòn nan Kawobaza, bandi yo atake, kote gen plizyè bandi ki ta tonbe. Nou wè popilasyon an bay bwa kale, koupe tèt, lè bandi te kòmanse atake yo. Mesye yo te atake yon zòn nan Laskawobas, nou kapab di gen yon blende ki te oblije Nan zelantou Apalasye kan lapolis lan te pral repran kontwòl li, sitiyasyon panik, tansyon onivo 2 Pòtoprens, Kenskòf, Dèlma pa la pat fasil menm, menm nan Mibalè, wout frè Petyonvil, sa vle di Viv Ansanm yo frape sou plizyè fwon andan peyi a, Leonel. Fadel, nou kapab di, eben, te gen yon veritab tolalito, bandi asa pat ap fè dega, Bandi a vès ap enstale nan tèt primat nan tèt cpt donk nou wè la a batay ki gen youn anfas lòt èske youn ta anfas lòt vrè men sepandan nou wè tou ekip gang a vès yo kote ke yo te gen estrateji pa yo estrateji pa yo kote ke dwonn t ap tonbe tankou la. Ebyen gen plizyè anplwaye prive ebyen kite lopital sendamyen ni peti frè ze sè ebyen apre prezans bandi ki te gaye nan zòn riyèl lopital yo ebyen nou pa resevwa rapò ke gen viktim ebyen tout fwa li enpòtan pou lapolis yo menm yo kontinye kenbe ebyen jefò yo ebyen sou zòn nan paske lopital yo fonksyone sou 2 chif gen moun ki travay lannwit kap gen pou vin leve moun nan maten. Ebyen malfra yo ki rive ebyen pete hmi pou yo kapab vini devan lopital sen lik lan ak oim ebyen nan epou yo kapab vòlè moto kidnape ti machann ak moun kap pase ebyen nap doute te genyen polisye ki pa lwen aks yo ebyen ki te deplase sitiyasyon te vin frajil anpil anpil ebyen e kote ke sitiyasyon li menm li e genyen lap. E pandan ke nou menm nap batay, kote ke nou konnen ke te gen yon gwo batay tou ebyen ki te fèt la ebyen o nivo de e Pòtoprens ebyen batay ki genyen la se Ti Youri ebyen Ti Youri li menm li pa gen pwoblèm tout moun konnen e li menm se prezidan abolotcho li ye ebyen Ti Youri e li menm ki te kanpe la li tap batay ansanm avèk kèk nèg e kote ke nap di w se yon ekip militan ki bay tèt yo non. Yo menm yo di w se kòb yo vin fè. Yo pa konn pwoblèm peyi, yo pa konn lòt bagay se paske yo pase kèk tan la yo pa jwenn kòb nan men moun ki eli. Ebyen piske gen moun sa yo la, yo menm yo di ke yo ap frape. Ebyen n ap di w ke ebyen e Tiyouri on lòt fwa ankò li te nan goumen. Tiyouri pran anpil pataswèl, ebyen kote ke Tiyouri li menm li di w ke li menm li bay tèt li misyon, fò n make sa wi, si mwad desanm misye pa rezoud ensekirite l ap bay tèt li pou yo twe. Men lòt Haiti nou bezwen an mezanmi ann gade kòman ti youri li menm on lòt fwa ankò li montre w li abolotcho li di w li se Laurent sensi wouj eben lè yo mande misye eben Laurent sensi se ti grimo eben l di non se cheve l ki konsa. Li di menm li menm tou. Wi, n ap di w ke fòs miltinasyonal soutyen sekirite a, li pèdi 2 blende, ebyen transpò tou pandan Kenskòf, ebyen bandi Viv Ansanm boule yo. N ap raple w ke e fòs miltinasyonal la te deja pa t byen ekipe, ebyen kounye a se pi mal. Ebyen n ap di w ke se nan zòn Kenskòf, ebyen ki sou wotè Pòtoprens, ebyen yo te mete dife Ebyen sou 2 machin blende ki te fè pati patwouy fòs miltinasyonal sipò sekirite a ki gen polisye kenyen ladan l ebyen daprè rapò misyon an ebyen machin yo te vin bloke nan espas gang yo e jan ke nou tande li nap retounen nan kad diskou ke ebyen e Fritz ebyen e e e nan kad e St-Cyr ebyen li di ke twòp san koule twòp tan pèdi bagay la mangonmen Ebyen se pa moman poun fè diskou se moman poun ebyen poze aksyon se kèk mo konseye prezidan ebyen Laurent Saincy li menm li te pwononse pandan li tap enstale kòm etan nouvo kowòdonatè konsèy prezidansyèl tranzisyon an jounen jedi 7 dawout 2025 la ebyen li ranplase konseye prezidan Fritz Alphonse Jean ki te fè manda li an pou kapab zero bilan. Ebyen son manda zeobilan. Ebyen seremoni an te dewoule nan prezans konseye prezidan yo e divès anbasadè ak lòt pèsonalite enpòtant, reprezantan nan 2 branch egzekitif la, sektè prive, ebyen yo te fè 2 kabès ak Laurent Saincy nan tèt konsèy prezidansyèl la epi Alix Didier Fils-Aimé nan laprimati. Nan diskou li, ebyen mesye Saincy soulinye ke transparans Respè pou lajan leta, rigè ak efikasite dwe la kòm bousòl yo. Ebyen jodi a nou bezwen rezilta. Sa mande pou nou mete nou e pou nou mete nou ansanb ebyen moun ki gen kapasite nan plas yo. E nou konnen ke gen anpil minis la nou pa konn poukisa yo mete yo se yon bann voye Ebyen li raple minis yo, ebyen direktè jeneral ak fonksyonè leta yo dwe sèvi tout ayisyen san distenksyon, ebyen jounen jodi a pa gen kache pou voye wòch, sektè prive a fè dap piyanp sou pouvwa politik peyi a, ebyen pou kontinye fè e defè nan piye, akapare richès, fè kont mal taye, ebyen nan siyen fo kontra kont byennèt kolektif la epi ap finanse ebyen depi plis pase 9 lane 9 enkonpetan E li plis pase plizyè mwa gen 9 enkonpetan ebyen san sousi patikilye pran tèt leta daso, okenn pwomès yo te fè pa akouche, pyès efò pa menaje ebyen pou rezoud pwoblèm ensekirite a, tabli lapè, òganize eleksyon pou renouvle pèsonèl politik yo, vwala Ebyen se sa ke nou sot pale w la nan kad diskou ebyen ke Mesye Saliem li te fè ebyen anpil moun ap poze tèt yo kesyon eske pri yo wè e se se tout bon ebyen kisa li ye e paske jodi a nou konnen ke Ayiti li nan sitiyasyon moun yo ap plenyen de lamizè ebyen anpil moun yo di ke men nou pran Ayiti sektè mafya nan sektè prive a yo pran totalman kontwòl pouvwa egzekitif la e yo pral transfòme l nan yon pouvwa mafye ki lesan di peyi a yon veritab nako eta. An efè, Laurent Saint-Cyr li nan tèt cpt tandiske Alix Didier Fils-Aimé li okipe primati aprè ke sistèm mafya sa li menm yo konfye pouvwa kote ke yo arive touye prezidan Jovenel Moïse 3 zan pli ta ebyen yo menm yo te revolte paske Jovenel te vin revolte ebyen kont sistèm sa ebyen ki pa la swit yo te ansasinenl nan dat 7 jiyè 2021 depi lè sa ensekirite a jeneralize yo menm yo ap sèvi ebyen pou kapab fè revolt pa yo men sa n rele peyi nou ebyen jan ke nou wè li mesye yo pran pouvwa yo Se kounya dòg pral pase, se kounya k pral gen dezòd nan peyi a, ebyen kote ke w tande onivo de Okap Ayisyen, Gran Nò, ebyen se deblozay ki genyen dan la Repiblik.